Misye as a leader, yon nèg ki kouraje ki toujou ap goumen. Pale nou enpe de ou menm ki ki viv tou prè misye. Pale nou enpe de de Brutus man. Bon Brutus e eksperyans pam avèk Brutus son son granmoun jèn. Lèm di son granmoun jèn son nèg ki petèt kòmsi m kapab di kòmsi ki aje men an menm tan lespril jèn son nèg ki kwè nan bagay ki jèn son nèg ki tande konsèy tou E son nèg lèl konfòtab avèw tou li pale tout bagay ansanm avèw li baw dwa dopinyon e Brutus pa gen moun ki pafè men de eksperyans avèk misye nou antann nou antann e janm diw la se son nèg ki kwè nan talan son nèg ki kwè nan talan son nèg ki son nèg ki renmen bagay ki pozitif so Brutus se son lejann. Ya men Eminix tankou zenglen kòm si m pap di sa nan yon move sans kòm si fò moun ka konprann kòm si sa m pral di an e antan ke yon dyaz kèm si ki pase anpil moun menn kòm si e moun yo pa souvan rete kòm si yo souvan ale toujou dèfwa gen nèg ki fè kòm si e dè deklarasyon bagay sa yo e kòm si ki sa w panse ki a la baz de Rezon ki fè moun pa janm vrèman rete nan, map pale de chantè yo, ki fè yo pa janm rete nan zenglen, paske m panse ou konsène tou antanke yon chantè, gen anpil nèg ki pase, e nou pap di se ou menm ki, m pap pale de talan kòm sila ki gen plis prensip, ki ka rete, ki pap rete, sa w panse ki alabaz lan? Bon m panse ke se ideyoloji, paske chak moun gen yon ideyoloji, chak moun gen yon sèten diskresyon tou, paske se menm jan w renmen avèk yon fanm, ou ka renmen avè l lè w fè yon mwa renmen avè l sèlman, men ou gen dwa gen yon fanm tou ou fè senk sizan renmen avè l, èske w konprann sa m vle di w la? Epi gen yon nèg k al pase nan fanm nan tou ki fè de mwa renmen avè l.

E se pat yon separasyon voulu. M panse ke li te ka nan Zenglen toujou. E m panse ke Reginald ale, li tounen, li ale, li tounen, menm jan Freo tounen. M panse ke se, li plis gen rapò avèk expectation. M panse chak moun gen yon ideolojik diferan. Paske m pa ka konn pou ki rezon, m pa pral chache konnen non pli. Ou konprann sa m vle di w? E se pa di ke m pral di ke Eminix etènèl. M panse ke se, nou chak gen yon fason nou wè tèt nou. Ou konprann? Epi tou, gen de bagay m panse ki sistematik. Paske Topikana, jounen jodi an la pa gen menm moun yo. Paske a chak 1 an, 2 zan gen anpil tranzisyon k ap fèt. Ou konprann sa m vle di w? Menm jan petèt New Look ka pa gen menm moun yo. Apa ke li gen figi de pou an ki se Ale Larivyè. E menm jan Klass tou k pa gen twò lontan la. M panse ke aprè 20 an p ap gen menm moun yo ankò. Sa vle di ke m panse se tranzisyon ki egziste. Paske si pa t genyen Rupture Gracia Delva pa tap gen Freo Reginald menm jan si pat genyen Rupture Kenny Demang tankou lòt mizik pa tap gen Wid pa tap gen Minix e menm jan tou aprè Minix gon lòt kap vini se zenglen pou ki forever. Ya men m panse ke nou te fon entèvyou avèk Wid e tankou tankou sa sa map di a m pa vle di l non men fòk m di l tankou nou tap fon entèvyou avèk Wid kote ke misye tap di konsa ke kòmsi gen anpil bagay ki pa reponn a kòm si a savwa tankou jan l ta vle viv tankou mòd de vi l bagay sa yo e djaz la pat kapab reponn avèk jan de demand sa yo m pa konn si demand li yo te twò te trè wo di mwens nenpòt jan ke l te e kòm si bò kote pa ou menm e bon se byen malè m pat prepare pou kesyon pou m ta gon ti klip pou m montre w ki lè misye tap di sa kòman l te di l. E bò kote pa w menm, èske tout bagay ok? Èske demand ou yo, yo reyini? Ou di mwens èske w pa twò yon moun ki fè twòp demand? E kòman sa ye pou w lè w fon demand a djaz la, finansyèman ou di mwens, e sou nenpòt lòt nivo? Bon, e sa yo se, kòman m te kapab di sa? M sot, e prèske menm bagay la ankò. Paske, e. menm lè w ap antre nan yon antrepriz ki gen tan egziste, yo toujou fè w konprann menm lè w ap vin kòm yon anplwaye, ou se yon manm nan antrepriz la. Sa vle di ke ou se yon moun ki vin envesti nan antrepriz la paske prezans ou se yon plis. Lètsa w se yon kontab ki pral travay nan yon ofis, Ou di paske m pa travay nan yon konpayi, m panse ke menm lè ou se yon kontab k ap travay nan konpayi an, men an menm tan ou se yon, ou se de moun ki vin envesti tèt li nan konpayi an, sa vle di ke lè konpayi an ap byen mache, se parapòt a ou menm tou. Èske ou konprann sa m vle di w la? M panse ke onivo mizikalman palan, pa mizikalman m vle di ankò non, men m panse ke chak moun gen yon fason ke yo wè tèt yo, dan lavi chak moun gon fason ke yo wè tèt yo nan whatever de sa ke yap antreprann nan. Mwen menm ke m te kòmanse di l deja depi nan plizyè entèvyou ke m fè, Emilix vin envesti tèt li nan zenglen. Emilix pa yon anplwaye tankou m ta ka di w ki vin travay nan zenglen kote ke m pral bay zenglen dè egzijans swa petèt o nivo finansyè paske yon djaz e m kapab di son se m pa kwè gen djaz si yo ta pran yon desizyon sipòte yon mize finansyèman kap kapab paske se de antrepriz kote ke chak moun vin envesti tèt yo majorite mize k nan djaz yo m panse ke se envesti yo envesti tèt yo paske gen de travay ke wap fè ki pa gen pri èske w konprann sa m vle di w la donk se sa se ideoloji an paske gen de bagay tou se menm jan tankou sou al travay Ou non travay, travay la pa dou pou l peye kote pou dòmi. Èske ou konprann sa m vle di w? Li pa dou, se de bagay. Men si w ap travay, se si ke fò w touche pou sa. Ou konprann sa m vle di w? Sa vle di ke yon antrepriz k ap mache byen, fò tout moun mete ansanm pou yo fonksyone byen. Menm jan tou, si l pa p mal, si l ap mache nan yon nivo tou kote ke l bezwen sipò tout moun, m panse ke fò tout moun kolabore paske at the end of the day, mizik lan se Se pa nou menm sèlman, se fanatik yo. E an plis, Jacques et Mexico la, tout djaz, m panse ke tout mizisyen ki nan djaz, ke se swa moun ki petèt swa figi anblematik yo, ou di mwen de nèg ki rete lontan, se de moun k ap envesti tèt yo. E pi apre yon nonm de tan, si l pa mache ankò k pa la, men k pa oblije gen yon rezon pèsonèl. Ya, m panse ke, ou te konn wè sa w te di? Non, se w menm ki wè sa w di. Ya, e sa w di a menn, m vrèman, m vrèman satisfè tankou a 100 pou 100 Avèk repons lan gen youn nan bagay ke tankou lèm poze kesyon mpap bat poum met ou nan trouble oubyen poum mele piw nou just ap konvèzasyon. Non pa ditou pa ditou monchè mwen son nèg ki trè open. Ya ya tankou ou konn youn nan bagay kem vrèman dakò avèk ou epi youn nan ide ki vini tou nou pa pale de yon moun trè pèsonèlman mpanse ke lèw di kòmsi djaz lan son enstitisyon son antrepriz kel ye ki pa dwe anpe bagay M panse ke gen anpil gen anpil bagay on atis kapab fè petèt ke pandan ke ou nan djaz lan si w santi w se yon figure ki vrèman nan yon nivo djaz la kapab peye w nòmalman ou kapab gen sponsò tankou gen dwa gen lòt antrepriz ki kòm si la ki envesti nan ou menm gen anpil gwo rapè nèg yo gen anpil bagay ke yo fè se pa menm mizik lan ki ba yo kòb lan menm nèg yo gen endòsment nèg yo gen yon pil bagay tankou E m panse ke se youn nan bagay nèg yo kapab kòmanse fokis sou li tou, pa fokis sou yon sèl paycheck, ou kapab gen plizyè stream of income, tankou djaz la kapab peye w pou fè anpil bagay, ou gen dwa gen lòt ti advanture pa w, ou gen dwa gen ti biznis pa w, ou gen dwa gen yon kontra avèk Cam, ou gen yon kontra avèk yon lòt djaz ki plizoumwen kapab kòmsi envesti nan nan ou menm, ki kapab fè ou pa lage tout fado a e sou do djaz lan. Tankou m m vrèman dak dakò avèk ou, m te jis ap ap ajoute e nan sa ke w te di an, men E m pa konn si w te vle ajoute yon bagay anvan m kontinye. Bon, e m pa gen twòp bagay a ajoute paske mwen menm lè m t ap grandi, e paran m te leve m yon fason pou m aprann konn tèt mwen. E m gen yon ansyen granparan m te grandi avè l ki te konn di nan ki sa w fò. Sa vle di ke ki sa w ka fè. Ou konprann sa m vle di w? Donk se yon moun panse ke lè w ap viv, se aprann konn tèt ou. Bondye bay talan e nou nou pa konn kijan pou n remèsye l pou sa paske wi l ban nou talan an, men m panse talan an li pa li pa etènèl paske gon moman ou pral rive ou p ap ka fè l ankò e paske nou tout gon pasaj, nou tout gon fason pou n pase e Menm jan m te kapab di w, siksè a, li pa fèt pou sèl. Ou konprann, li pa fèt pou sèl. Jodi a l kapab ou menm, demen l s on lòt. E m panse ke lè etwal ou ap briye, se de moman pou katch dan lavi, se de moman kòmsi pou, se de opòtinite pou sezi e pou jere. E sa m ap di a, li pa sèlman pou yon mizisyen. Li sesi pou nenpòt moun e nan nenpòt sa w ap fè, nenpòt sa ke w ap antreprann. Jodi a, lè w gen dwa gen yon mennaj, m kapab pran sa, plizyè jèn fi, ou gen dwa gen yon mennaj k ap sipòte w. k ap ede w finansyèman, pa pran lajan sa sèlman pou al achte bèl rad, pa pran lajan sa sèlman pou al achte yon seri bagay ou fè tèt ou plezi. Donk, manyen mete yon bagay nan kote, fè yon saving, fè yon bagay pou w envèsti l demen. Paske, sa pral rive ke gon moman nèg sa li pa la. Paske, lè w se yon moun tou ki depann de moun tou, ou sanse yon moun ki pa egziste. Paske, si moun sa pèdi djòb li, ou pa egziste tou. Ou konprann sa m vle di w? Donk, m panse ke se kreye endepandans e. Majorite moun ki viv lontan pa bò isi, yo konprann sistèm sa a. E m panse ke nou, jèn ki Ayiti yo, pa tann yon seri de bagay. M konnen ke anpil jèn Ayiti toujou kwè ke yo gen yon fanmi ki ka retire yo. Men pwofite al pou bagay pwofesyonèl, pwofite al lekòl, pwofite fè yon ti komès. Lè yo voye kòb la ban nou, pa al boule l Sendomeng sèlman. Pa al pete chawa. E panse mete yon bagay nan tèt lan. Panse fè yon bagay. Panse fè yon bagay. Panse fè yon bagay. M panse ke lè w fè biznis, fò w fè benefis.